Misyon OEA a li vini anndan peyi a pou nou menm nou panse ke lopozisyon an an jeneral te dwe pwofite de l'OEA pou n te montre fòs nou, pou n te montre kapasite de mobilizasyon nou kòm fòs politik anndan peyi a kontrèman avèk sa Jovenel di yo. Men malerezman, se pa sa k fèt. Nou wè vini yo ye a, li plis kreye, olye l kreye panik lakay Jovenel, sanble l kreye plis panik lakay opozisyon an. Pou ki sa? Petèt yo menm ki genyen diferans antre yo, yo ka eksplike rezon an. Men nou raple tou, lontan, listwa rakonte n, chak fwa OEA te konn ap vini anndan peyi a nan epòk 86, 87 yo, Se te tout peyi a an antyete pou n mobilize, pou n yo bezwen konnen ki sa OEA pote kòm solisyon. Men jodi a, kèlkeswa grenn Ayisyen an, depi ou di l OEA, li di w se yon ti gwoup mafya. Li di w se yon ti gwoup kriminèl, se yon ti gwoup kòwonpi. De mèm tou pou Nasyonzini. Nasyonzini dan le tan. te reprezante, nou te kapab di, yon fòs moral atravè lemonn e menm pou nou menm pèp ayisyen. Men jounen jodi a, depi ou pale de Nasyonzini, pèp ayisyen an di w se yon ti gwoup k ap fè kòb. Se yon ti gwoup moun ki antann yo pou yo piye, dechèpiye peyi a. Se sa k fè, nan kriz ayisyèn nan, ni l'OEA, ni Nasyon Zini, ke senkant kòb ak degouden yo ye, pa gen diferans antre yo. E, sesi è tèlman vrè, patwon, ni OEA ni Nasyon Zini yo gen yon sèl patwon, li rele Lèzetazini. Kèlkeswa desizyon OEA, Poul gen poul pran nan kriz pa egzanp lakay nou ni nasyonzini fòk yo tann leton de otorite amerikèn yo avan yo menm yo pou yo pozisyone yo se sak fè n di vini oea rankont oea li envite moun ladan li bay pwoblèm men lè nasyonzini ap fè rankont tou envite nou menm fòl li dwe bay menm pwoblèm nan paske pa gen diferans. Nou wè lè Nasyon Zini ap fè rankont, li envite moun an Ayiti, nou wè ki antouzyas ki genyen ladan l. Alòske OEA, nou wè gon leve boukliye ki fèt. Men leve boukliye ki fèt kont OEA, li dwe fèt kont Nasyon Zini tou. Paske se menm yo menm nan. Men ou jwenn OEA, l ap fè kòb anndan peyi a, Nasyon Zini ap fè kòb tou. Nasyon Zini. Y ap blanchi prè de 20 milyon dola ameriken pou nou nan nan kesyon lòbèy referandòm yo a avèk Jovenel. Madanm Lalime pou kont kò pa li gen 3 milyon dola pou biwo l sèlman. Men nou ka gade nan ki sitiyasyon frè n sè nou yo ye la a nan zòn Matisan. Ki nan ki sitiyasyon nan ki kalamite frè nou yo, zanmi nou yo, yo la nan Bèlè, zòn Dèlma 2. Alòske lajan ap gaspiye. Diferans ki genyen ant Nasyonzini e l'OEA. Nasyonzini li pase pa pèsòn entèpoze pou l fè kòb, atravè madanm la li Mad e Bini. Men l'OEA, ou jwenn Luis Almagro se li k fè kòb li menm pèsonèlman. Se sa k fè, chak fwa gen yon entèvansyon ki pou fèt nan kriz ayisyèn nan, ou wè se Almagro, Luis Almagro menm ki vin fè l. Men nan Nasyonzini, Guterres li bay madanm la li se responsabilite a pou fè kòb anndan peyi a. Enben kidonk, ni Nasyon Zini, ni l'OEA, se yo k mete n nan sitiyasyon n ye la jounen jodi a. Donk, si m pa ka chita a l'OEA, m p ap chita a Nasyon Zini tou. Se sant kòm ak dewouden yo ye. Jodi a, nou vin di avè pèp ayisyen, litij ki genyen nan mitan opozisyon an pa rantre ladan l. Petèt se yo k konnen poukisa y ap goumen. Men nou menm nou konn pou kisa nap batay. Nap batay pou nou retire Jovenel la ki reprezante yon malè pou Antye. Ki reprezante yon danje pou nou pa le fèt ke manda Jovenel fini depi 7 fevriye 2021, li fon koudeta sou pouvwa al kenbe pouvwa. E non sèlman l fon koudeta sou pouvwa, li kontinye ap manje moun anndan peyi a, l kontinye ap fè krim anndan peyi a. Se nou kap soufri. Se nou kap soufri. Se nou yap masakre, se nou yap imilye. Jounen jodi an, si Jovenel ta sòti kite pouvwa jodi a la, Se yon bèl fèt li ta ye omwen pèp la ta prale yon ti soulajman. Men poukisa paka gen yon antant sa jounen jodi an? Nou vin di avè pèp ayisyen an, batay lap mennen la jounen jodi an, ann pa kontinye gade sou ankenn lidè, ann pa kontinye pa gade sou opozisyon, gade sou responsablite nou chak nou genyen la jounen jodi a, jan. Pouvwa sa a Jan Jovenel ap fè n soufri Jan Nasyon Zini avèk OEA konplis nan soufrans n ap viv la jounen jodi a anndan peyi a. Kiyès ki ka eksplike tèt li lan yon sèl wikenn andedan yon enstitisyon 8 polisye mouri. sans esplikasyon. Eske n raple nou 12 mas dènye, menm senaryo sa a te pwodui nan Vilaj de Dye kote polisye yo te pèdi lavi yo nan kondisyon ki dwòl e ankò sans esplikasyon. Jodi a pèmèt ke m fon ti pale avèk Léon Charles. Ki aksepte an de fwa jwe yon wòl defakto nan tèt yon enstitisyon. Nou konn sa sa vle di yon nèg ki defakto. Menm jan avèk Jovenel Moïse ki defakto la, premye minis defakto, tout moun defakto. E sa k fè y ap fè tout gagòt ki gen la a. Polisye ap mouri pa gen esplikasyon, arestasyon ap fèt tribò babò san respè pou lajistis, jounen jodi a men nan ki gagòt Léon Charles ak tout akolit yo mete n. Konpòtman Léon Charles pèmèt ke m poze tèt mwen 3 kesyon, èske se enkonpetans? Èske se mechan? Gen yon chal mechan. Eske se pou fè patwon l yo plezi ki fè l ap dirije lapolis la jan l ap dirije l? M ap di pou tout moun. Leon Charles prensipalman. Ou wè lè yon elèv double yon klas, nan dezyèm ane l double a, ou ta dwe santi li fè yon ti efò paske l te wè pwogram nan deja. Men Leon Charles genlè vin pi kreten. Li vin pi mechan, li vin pi enkonpetan. E kiyès Leonchal ap dirije? Se jenn gason a jenn fanm. Sa k kite inivèsite yo. Sa ki pèdi jenès yo pou yo vin rann peyi a sèvis. Jounen jodi a la, gade nan ki kalamite Leonchal lage plizyè fanmi deja. Timoun k ap pral grandi san papa yo. San manman li. M pa la pou m fè Leochal pran konsyans. Kote m ap pale avèk ou la, m sispèk misye ap tande sa m ap di l la. Pa siye je w paske w pap kriye vre, Leo. Ou lan manti. Tout elèv ki double yon klas, Leo, m ta dwe jwenn rank ban. Men malerezman, m jwenn desepsyon. Pèmèt ke m fon ti pale avèk premye minis defakto a tou ki rele Ti Klod Jozèf. Ti Klod, se leta wi ayisyen ki te voye w al etidye. Jounen jodi a pou w remèt li sa l te depanse pou ou. Men malerezman, malerezman ou rantre l on anbyans de san karaktè. E pa fòt mwen. M dwe gen tout respè a otorite peyi m. Men se si l chache l. Si l pa chache l, mwen menm m ap deraye. Jodi a m ap di w klè. Jan w ap dirije a, èske ou menm ou konsyan ke ou anpè ak konsyans ou? Jan w ap dirije a, èske w panse pèp ayisyen an merite sa? Ti Klod Jozèf, Ou se yon jenn gason. Ou t ka rann peyi a anpil sèvis. Men malerezman, kote w rive la a, pèp ayisyen, ou konn sa wi, pa janm pèdi memwa. Wè non w, li enskri nan kaye a. Jodi a nou paka ba w repons paske ou lan anbyans ou, ou lan fanmi w e alye w. Pou n fè solidarite avèk moun nan twazyèm sikonskripsyon ki viktim anba bal bandi, men malerezman ke l te lapolis, ke l te lajistis, ke l te CSPN, yo tout fèmen je yo kite popilasyon an ap viktim. Alòske depi yon moun anonse sèlman yon manifestasyon, Lapolis prezan nan tout inite l, ap bay gaz lakrimojen, ap ba l bay kawoutchou e ap bay bal reyèl e dèfwa menm arestasyon konn fèt de fason ilegal. Alòske moun nan twazyèm sikonskripsyon yo ap viktim, lapolis absan. E nou wè pou pouvwa a t al fè cho medyatik, plizyè milyon goud te debloke pou te voye bay bandi inikman pou ti kloun Jozèf te kapab pase nan zòn nan. Nou remèsye e felisite moun Kafou e moun diferant kote ki ebèje moun twazyèm sikonskripsyon lakay yo, dayè moun twazyèm nan ki pèdi kay, ki pèdi machin, ki pèdi pitit, ki pèdi madanm, ki pèdi mari, ann di se te yon pèt total. Alòske dèyè bagay sa. Nou pa wè okenn manda damne emèt, nou pa wè okenn arestasyon e poukwa pa nou pa wè okenn envitasyon. Epoutan, moun nan lopozisyon sèlman lanse enben yon operasyon kraze referandòm yo te wè videyo a manchèt, divès manda te gentan pare pou emèt pami yo Mèt Danton Lejire. E tout moun wè de Site Solèy prèske. A Premyè sikonskripsyon, ann di sou komisarya kraze nan tout zòn sa yo, anpil polisye pèdi lavi yo e Viv Ayiti pwofite espas sa a pou l fè solidarite avèk fanmi e pwòch polisye sa yo ki pase anba flanm dife bandi e nou konstate malerezman Direksyon Jeneral la pa fè yon nòt sòti sou sa pou l kondane e an menm tan tou pou l di men kisa l pral fè avèk fanmi polisye sa yo ki viktim. nan egzèsis fonksyon li. Viv Ayiti bay konferans de près sa maten an tou pa rapò a prezans misyon OEA a ki rantre nan peyi a e depi lè sa nou wè se kòmsi m ta kab di w lopozisyon parèt dechire pa rapò gen moun ki dakò al chita pale e gen moun tou ki pa dakò al chita pale. Viv Ayiti vin di nou p ap rantre nan kesyon divizyon men pa kont lè batay la fèt konsa, Nou wè pozisyon OEA genyen an, Viv Ayiti poze tèt li kesyon, èske se pa paske OEA ap tande yon sèl son de klòch ki fè l reyaji konsa? Se nan kontèks sa a, nou menm nou te klèman di avèk Senatè Youri Latortue e lòt kanmarad ki di yo prale nan rankont lan, nou te dakò pou n te remèt yo yon dokiman. E dokiman sa a, ki sa k te gen ladan l? Te gen 7 pwen ladan l. Nimewo 1, nou te di yo, se pou OEA admèt depi 7 fevriye 2021, manda Jovenel fini. Nimewo 2, pa genyen okenn kowabitasyon ki posib avè Jovenel kòm prezidan peyi a. Nimewo 3, mwen menm avèk Biron se 2 ansyen prizonye politik, sa vle di liberasyon prizonye politik nou yo se yon bagay ki toutafè evidan pou nou menm onivo Viv Ayiti. Katriyèmman, pa genyen okenn eleksyon Ni referandòm ki posib avèk Jovenel, dayè referandòm nan li menm li fòmèlman entèdi pa la konstitisyon. Senkyèmman, nou te klèman di, Jovenel se atizan tout fenomèn ensekirite sa k gen la, paske se li k bay zam, se li k bay kòb, se li k enstale bandi l yo nan yon seri de zòn estratejik pou anpeche moun sòti al nan manifestasyon. Sizyèmman, nou te klèman di. Jovenel, depa Jovenel se yon bagay ki san kondisyon pou nou. Sa se yon enperatif li ye, paske chak minit Jovenel pase nan tèt peyi a, gen plis moun ki viktim. Ke l te polisye, ke l te moun nan popilasyon sivil la. Setyèmman, nou te klèman di, fòk genyen yon enstalasyon yon gouvèneman de tranzisyon ki pral genyen kòm misyon pasifye peyi a, e poukwa pa, retabli lòd nan dezòd epi aprè pou n panse eleksyon. Nou menm se sa a nou te bay avèk moun ki ta prale nan rankont OEA yo, sa vle di nou te klèman di nou pa ka rete ap mistifye OEA san n pa tande pozisyon n, san n pa tande pozisyon pa nou. E m ba w garanti, apati de done sa yo nou bay avèk. moun ki ta nan rankont OEA a. Si OEA pa chanje taktik, la, pèp ayisyen ap pran responsabilite. E nou menm tou, onivo Viv Ayiti, n ap pran responsabilite nou. E si OEA chanje taktik tou, nou prè, enben, pou n kolabore, paske, nòmalman, Ayiti se manm fondatè OEA.